Bonjou bonswa tout moun, mwen di nou byenvini sou chanèl All in One Informatik la pou yon nouvo videyo. Jodi an ansanm avèm nou pral wè kòman ou kapab reyalize yon kat de vizit konsa jan nap gade sou ekran nou yo la. San ou pa itilize Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ki kapab parèt anpe konplike men avèk senpleman Microsoft Word la ou kapab ou kapab reyalize jan de travay sa. M pral montre nou avèk Microsoft Word kòman li trè fasil ou kapab reyalize l. Rete gade videyo a jiska la fen paske n ap wè tout ti astis yo kijan li trè trè fasil pou w kapab reyalize. Sa n ap fè, nou ale lanse Microsoft Word. N ap antre nan Word, ok. N ap antre nan Word epi nou pral kòmanse travay. Premye sa n ap fè, nou pral regle papye a. Papye sa a, ti kat sa yo, fòma a, tay papye sa a, size li se, se, padon, 3 pwen 5 pa 2, ok. Ou fè More, ou klike sou Size, Layout Size, epi ou fè More Paper Size. Ou vini la. Lè ou rive la, ou vini nan Paper, epi 8,5 pa 11 pa defo ke l ye, Wap mete 3.5 anplas 8 la wap mete yon 3 epi wap mete anba 2 ok 2.0 ok se fòma se gwosè sa ti kat sa yo ye ok epi ou vin nan maj la ou klike sou bouton ki ekri margin nan ok margin nan epi ou mete tout maj yo a 0 ok ou mete top a 0 ki siyifi anlè left ki se a goch ou mete l a 0 Bottom, isi anba, mete a 0, epi Right, isi adwat, ou mete a 0, epi ou fè ok. Lè ou fè ok, lè ou fè ok, li pral ba ou, li kapab ba ou yon mesaj la. Ok, li ba ou mesaj sa ou di fix, ou klike sou li. Epi ou fè ok. Epi, mentnan, ou gen papye ou la, meni, m ap fè zoom pou nou ka travay. Ou vini isi anba, ou klike sou ti plis la plizyè fwa, ok, anba a la adwat. Ou kapab fè zoom epi ou pral reyalize, ou pral reyalize san pwoblèm 4 wa. Ki jan ou pral reyalize 4 wa? Premye sa n ap fè, premye pati n ap fè, nou pral ekri non mèt 4 la, ki se pdg antrepriz la, ki nou pral antre non li. Sa nou fè? Nou chwazi, nou vini nan insert, epi shape, nou pran yon text box. Nou pran text box la, nou trase l. Epi nou ekri non moun nan. Nou ekri non moun nan, moun nan rele pa egzanp Eli. Jean. Ok. Nou. Ok, e fin ekri li. E pi, sa nou fè, nou al bal koulè. Nou al chwazi yon koulè pou li. Nou menm, nou menm nou ka chwazi nenpòt koulè. Gade byen tout sa m bal fè yo la. Ok, ou ka vini isi fòma, chwazi koulè a, ou byen vini nan home, jan nou konn fè l la. Nou vin isi, epi nou chwazi koulè. Pa egzanp, m chwazi yon koulè konsa. Ok. M chwazi yon ti koulè konsa. Mwen mete tay la anti an pi gwo. Pa egzanp, m mete l, m mete li, m mete li a 22, pa egzanp. M mete l a 18. Epi mwen ranje li. Ok. M mete non an la. Epi m seleksyone. M mete l an gra. Ok. M mete l an gra. M ap retire koulè enteryè a ki son blan. Ok.

Ok, nou seleksyone epi nou ba li yon tay ki pi piti, pa egzanp nou vin nan home, pa egzanp nou mete li a 16 pa egzanp oubyen a 14, epi nou ranje li san pwoblèm la konsa. La nou genyen premye enfòmasyon. La sa nou pral fè, nou pral ensere fòm, nou pral pran yon oval ki genyen. Ikon, ti imaj anndan li. Ti imaj menm jan sa a, jan nou wè sa a. Ok. Ti imaj sa yo. Nou pral ensere yo. N ap pran fòm. N ap pran sèkl. Ok. N ap vin isi. Insert. Epi n ap fè shape. N ap pran oval. Pou l kapab yon sèkl, n ap peze shift epi n ap trase l. Ok. Si shift epi n ap trase li. Ok. Nou kite l pa egzanp. Ok. Fon ti redui l tou piti. Kontrol Z ap fon ti rejwi l tou piti. Ok, nou kite l konsa. Sa nou gen pou n fè ankò, n ap chanje koulè a. N ap chanje koulè a, n ap vin nan Format, Shapefill, nou bay menm koulè tèks la. Ok, nou bay menm koulè tèks la. Outline an nou retire li, No Outline, konsa. Epi, nou fè doub klik la, nou al ense, pou n ka ensere imaj nou an. Nou fè Insert, Imaj yo, m ap kite yon lyen nan deskripsyon videyo a, nou kapab telechaje pou nou kapab fè pratik. Ok, m fè insert, epi m fè picture, m klike sou picture, epi many, sou òdinatè m nan, lyen yo, m ap kite yon lyen nan deskripsyon videyo a kote nou kapab telechaje yo pou nou kapab fè pratik nou an. M pran telefòn nan, li gen koulè blan, m fè insert, ok, li parèt la a. Ok, li parèt la a, li koulè blan, m pa wè l, m fè klik dwa sou li. Li m di wrap text, m voye l devan, m di in front of text, lè sa a li ka li kapab deplase e l kapab pase devan nenpòt nenpòt ki objè. M mete l la a. La a m pa wè l paske li li blan, li gen koulè blan. Sa m pral fè, gade teknik la trè byen, kòman m pral fè l antre anndan sèk la. M seleksyone l epi m seleksyone sèk la tou. Ok Tou le 2 seleksyone a la fwa. M peze shift pou m ka seleksyone sèk la. Shift ok Tou le 2 seleksyone a la fwa. Epi m vini nan fòma isi. M vini nan align. Si ve alinye. Epi m di align center. Ok M mete yo kòt a kòt. Epi m seleksyone lòt la. M peze shift pou m ka seleksyone sèk mwen an. Epi m vini fòma. M fè align. Epi m fè align center. Epi l antre anndan l. Mentnan. Pandan l antre anndan l la, li li, li poko santre vètikalman, m vin menm kote a, align ankò epi m di, Alinye, align middle. La, li vin chita nan mitan, m kapab pran l, m deplase, mete l la. Pou m kapab gwoupe yo ansanm, fòma group, m fè group, la yo fon sèl, epi si m vle, kounye a, m fè kontwòl C, kontwòl V pou m kapab kreye lòt la. Mwen degwoupe sa yo, m fè klik dwa, pa egzanp, m fè group, epi m fè ungroup, M kapab degwoupe yo. Sa a, m seleksyone imaj sa a, m pral ranplase l pa lòt imaj la, ki se yon anvlòp pou ki reprezante imèl la. M seleksyone l, gade kijan m fè, m seleksyone l epi m vin nan isi, Format, Change Picture, padon, m klike sou Format File, ok, Epi, m pran mail, m pran imaj la, ki gon koulè blan, epi li tou ranplase, li chita nan plas li. M seleksyone sa ankò, m fè Ctrl C, Ctrl V, pou m ka mete l pi ba, isi. Ok. M ap ranje yo konsa. M seleksyone de sa yo la fwa, epi m gwoupe yo, fè klik dwa sou yo. Mwen fè gwoup, gwoup, ok, mwen gwoupe, li konsa, sa, mete l la konsa, mwen mete sèlman, ok, fòt sa mwen mete sa pi wo, ok, mwen aranje konsa, ok, mwen mete sèlman konya. Mwen gen selman konnya poum kapab degwoupe sa a klik dwa group on group oubyen sim pa ale fè klik dwa m vini nan fòma m pran group m fè on group m degwoupe m seleksyone imaj la m vin nan change picture poum ka chanjel. M fè from a file epi m al chache kote li a ok meni klike sou li epi mwen sere l san pwoblèm. Si l pa alinye si l pa alinye m ka seleksyone tou lè 2 a la fwa la m santi l pa alinye tou lè 2 a la fwa m fè fòma align center fòma m fè align epi m fè align middle.

M pran yon rektang pa egzanp, m trase l konsa. M vin met rektang lan, m pral ba l menm koulè, koulè sa a, ok. Mwen retire kontou la, m di no outline. Mentnan m pral pran yon lòt fòm ankò, gade teknik sa a, m ap pran yon lòt fòm ankò, m ap vin nan ensere shape, m ap vin isi m ap pran fòm sa a, m ap trase fòm lan, ok. Fin trase fòm nan, m ap fè sa yo rele rotasyon, m ap vire l. M ap vin isi, m ap klike, epi m ap vire l. Ok. M mete l konsa, epi mwen aranje li la konsa. Wè? M pran l isi, m aranje l, mete l la. Ok, fon ti redwi sa konsa. Ok, fon ti avanse konsa. E pi, m pral bay menm koulè a pou n kapab, pou kap pa wè. Ok, se menm koulè a ki pral fè ke l ap ba w rezilta ke m ap atann nan. M vini isi, m pran menm koulè a. M retire kontour la. Ok, nou a outline. Gade byen, mentnan, w ap wè ke m vin genyen ti efè sa a san pwoblèm. M seleksyone l, apre m seleksyone l m fè kontrol se kontrol ve, m vin genyen l on lòt fwa ankò koulè ble, sèt fwa si m ap ba l on ti ble syèl, pou m apre sa m ba l on ti ble ki trè pal ok, m pran on ti ble trè pal m ba li, m fè klik dwa m pral fè l pase pa dèyè ok, klik dwa m di send to back epi m klike sou send to back. Li pase pa dèyè, m jis rete pou m ranje li wè. Vin gon bèl ti bèl ti efè konsa, m ranje l. Ok, pandan m ranje l la konsa, nan fòma m vin nan edit shape, m fè edit point. Epi m klike isi wè, m klike isi pou m kapab pral defòme li. M klike nan pwen sa la, epi li banm ti bar, ti bar sa ki gen ti kare a. Epi m ap bouje l, m ap. Map pran ti jan deforme menm fòm mwen ok m fon ti deforme l fon mete pa egzanp konsa ok m klike m vin isi m klike sou sa epi m pran ti kare a la m bouje l pou m kapab jwenn sa egzakteman ke m bezwen an m klike deyò m genyen l konsa m seleksyone l m fè Ctrl C Ctrl V ankò epi m pral bal yon lòt koulè m pral bal koulè nwa a li menm m pral bal koulè nwa a nap wè nou wè teknik lan m bal yon koulè nwa m pral fèl pase pa dèyè klik dwa send to back send to back epi map avansel. Anba sa a pou m jwenn rezilta m bezwen an. M fè Edit Shape pou m kapab fon ti defòme ok fòm nan. Vini si menm kote a m klike la m bouje sa a m mete l konsa. Epi m jwenn yon ti efè pardon m jwenn ti efè sa konsa. M kite l konsa. E pi, sa m rete pou m fè, m rete pou m ekri yon tèks ki te la a, ki ekri nimewo telefòn nan. M fè insert shape. E pi, m pran text box la, m ekri nimewo telefòn nan la. Ok. M ekri nimewo telefòn nan la a, 509. Ok. M ape, m ap fè yon ti. Mwen redwi li. M ap mete l pa egzanp a 8. M vin 509 epi m mete yon nimewo telefòn. Ok. M mete yon nimewo, mwen mete yon nimewo telefòn. Ok. Fon ti agrandi sa a. Konsa. M retire shape outline, m di no outline m retire l. Shape fill no fill pou m retire koulè anndan an. Shape outline no outline koulè koulè kontou w la pou m ka retire kontou w la. M fè kontrol C kontrol V ok m jis rete pou m aranje l la konsa pou m ekri email la pa egzanp ok m seleksyone epi m ekri email la. Ok, ekri email la. Pa egzanp, a commercial gmail point com. M ekri email la. Fon ti avanse sa pou m ka wè rès tèks la. Ok, m ranje li. Ok. M fè ankò kontrol C, kontrol V m ka kopye l ankò. Lokasyon, la m mete adrès li. La, ou kapab kontrol A pou seleksyone. E pou mete adrès la pa egzanp 24 bis rue des Mines. Ok. Mete adrès li. Ok, m eseye ranje li. M eseye ranje li. M kapab seleksyone tout. M seleksyone sa. Ok. M seleksyone dènye a, ni fòm nan, ni ikon nan. Pou m kapab gwoupe yo. Vè w fonksyon, paske yo pa t gwoupe. Gwoup. 1 group ok chif epi m seleksyone tou lè 3 fon ti avanse yo pa egzanp epi m avanse sa tou ok m avanse sa jis pou m ka ranje a nou menm nou rete pou n fè travay sa pou n aranje yo byen ok nou wè ke nou wè ke Kad de vizit mwen sanse fini, dènye travay n ap fè, nou pral bay background nan yon ti koulè, n ap mete l anndan yon rectangle, ok, m ap vini nan insert shape m ap pran yon rectangle, m pran rectangle lan m trase autour de li konsa, ok, m trase rectangle lan li gen yon koulè bleu, m pral bay rectangle lan yon ti koulè bleu trè pal. Ok pa egzanp m ba l ti koulè sa yon ti ble trè pal ok m ba li li m fè klik dwa m di l pase pa dèyè klik dwa send to back send to back epi padon ou jwenn ti efè a konsa epi w ap gade ke ou wè ke m reyalize nan Microsoft Word yon kat de vizit ke pdg a kapab bay ok nou rete pou n ranje sa yo li kapab bay avèk kliyan yo pou yo kapab kontakte l san pwoblèm se sa yo rele yon card yon business card oubyen yon card de visite an fransè rete pou n ranje sa yo aranje yo byen alinye yo Ok epi nou reyalize sa san tande bagay nap fè nou al metel nou al mete li sou sou plizyè paj ti kat la poul parèt sou plizyè paj 8 edmi pa 11 nou fè file nou klike sou file epi nou fè save avan avan nou fè sa. Nou pral seleksyone tout. Pou n seleksyone tout, sa n ap fè, n ap klike isi sou seleksyon, section pane. Pandan fòm a seleksyone, section pane, la a se tout fòm yo, tout tèks yo ke m mete yo ki parèt la a. M seleksyone tout, m seleksyone yo, m peze chif pou m kapab seleksyone tout. Ok. M peze, m seksyone youn. Alè, m peze, m seksyone youn. Ok, kontwòl, kontwòl, peze kontwòl epi, pandan kontwòl la anba dwèt ou, wap seleksyone tout, wap seleksyone tout fòm yo, tout tèks bòks yo, tout fòm ou te genyen yo, ou seleksyone tout, epi ou gwoupe yo. Ou fè klik dwa, e ou fè gwoup, gwoup, wè? Nan teknik la, m seleksyone tout. Apre sa, m fè, m fè klik dwa, kopi. M pral kreye yon nouvo dokiman. Kreye yon nouvo dokiman. Ok, epi nan nouvo dokiman m nan konya la, ki son fèy 8 edmi pa 11. Ok, son fèy 8 edmi pa 11. M fè layout, m pral size la m ap mete, m ap pran A4, isi. Map pran map mete marj yo toujou nan layout a 0.5 map pran narrow mete yo a 0.5 epi m pral koupe m pral fè kontrol V ok ou finn mete l la epi euh ok epi ou pral repwodui l ou pral repwodui l sou paj la ankò plizyè fwa ou peze kontrol Ok, ou mete l konsa. E pi, mwen se kontrol ankor. Mwen mete sa la konsa. Peze kontrol ankò pou met sa la konsa. Etc etc epi ou konvèti li an fòma pdf file epi ou klike sou export create pdf create pdf ou bay fichye a yon non epi ou kapab al fè enpresyon an. San pwoblèm. Se tout sa m te pote pou nou jodi a. Pa bliye abòne ak chèn nan si w poko fè sa. Ban m yon like pou m fè m santi ke n apresye travay la. Si n gen yon kesyon, kite yo pou mwen nan kòmantè. Tchaw! N ap ale nan yon pwochen videyo.